Alright guys, mwen nan super car event lan la So, sa nou kapab wè Se bagay extraordinè Ou menm ki se yon ayisyen E ki ap viv nenpòt kote yo sou la tè Map konseye ou pou pran aksyon Pou kòmanse yon biznis nan lavi Pase depi ou pran aksyon Ou kòmanse yon biznis nan lavi Tout sa ki te enposib vin posib Mpat janm panse yon jou ke Mwen tap gen yon machin mte kapab vin pake pa bò isit la la Kote tout moun ki gen lajan plis ke mwen menm kapab vin banm lanmen. Gade sa. Sa se lavi mesye. Ou kapab genyen l tou. Men rezon ki fè w pa genyen l se paske ou pa fè anyen vreman vre de kwa pou ta rive nan pozisyon kote ou genyen sa. Ou te kapab genyen sa tou. But ou pa fè anyen de kwa nan lavi w. Pou w kapab genyen yon bagay konsa. Ok. Ou pè pran risk. Ou pap kòmanse. Depi ou kòmanse nan menm mwa ou kòmanse a si w poko wè rezilta ou give up. Kòman w pral fè yon bagay konsa. Moun ki fè siksè yo pa moun menm jan avèk ou ki gen menm mantalite sa. Moun ki fè siksè son moun ki panse yon diferan fason. Li gon jan ke li ye. Li gen yon jan l fonksyone. Tout moun ou wè ki fè siksè, yo pa nòmal menm jan ansanm avèk ou. Se pa moun senp yo ye. Se moun ki travay, ki fokis, ki pèsevere lè w pa vle travay, ou pa vle pèsevere. Yes. Yes, I saw it.

Sa w pa vle fè. Li pèsevere, li te jwenn difikilte, li jwenn obstak menm jan w wè w jwenn li tou lè w fè yon bagay la. Li kontinye. Li jwenn strès, li jwenn depresyon, li kontinye menm si ke li jwenn bagay sa yo, pwoblèm, tout kalite bagay. Tout nèg sa yo nèt, yo soti a zewo pou yo rive la. Se pa moun ki te tonbe. Non sak lajan ki soti nan syèl la. Se son de moun menm jan ansanm avèk ou ki fokis, ki pèsevere menm si yo jwenn difikilte. Ebyen, m ap di w sa jodi a la. Jou ke ou mete tèt ou sou zepòl ou, ou pran aksyon ok, tout bon vre, ou fokis, ou renmen sa w ap fè a, ou pèsevere nan li. Ou kontinye ou pati yon pasyon pou li. Wap rive gen youn nan sa yo tou. Wap rive gon bout machin ou konsa tou. Wap gon bout mekleren ou konsa tou. Wap rive nan pozisyon sa tou. Wap gen youn menm jan avèk mwen menm tou. Wap rive menm jan avèk moun sa tou. Wap rive menm jan avèk moun sa tou. Nou tout nèt kapab fèl. Nou tout kapab fèl. Pa gen diferans antre mwen menm ansanm avèk ou. Ok. Lè map pale ou diferans nan kò fizik de tout kalite fason. Tout sa ou wè moun sa posede ou wèm posede. Ou kapab genyenl tou. Sèl. Diferans ki genyen vrèman vre se mantalite nou ki diferans. Pa gen gran diferans nan kò a. Ou gen zòrèy, ou gen je, mwen genyen yo tou. Ou gen men, ou gen sèvo, mwen genyen yo tou. Nou tout kapab fè l. Nou tout kapab, nou tout kapab nèt. Vin pran aksyon, rele m kounye a la nan 305 846 46 46. M ap pase yon sò pou ou. M ap ansenye w teknik, m ap ansenye w estrateji, m ap ansenye w metòd pou w kapab reyalize siksè menm jan w wè m reyalize l la. M ap bati yon store pou ou, m ap mete pwodui esansyèl, pwodui ke moun bezwen. Pwodui vwèman vre ki vandab. M ap ba ou tout teknik sa yo, tout estrateji sa yo antiyèman an kreyòl lòt manman w lòt papa w. W ap pran yon klas nan men m sou kòman pou devlope mantalite w. W ap pran klas nan menm sou kòman pou w kapab devlope entrepreneurial spirit ou. Ok. Espri antreprenaryal ou fòk li kapab devlope. M ap ban w yon klas sou kòman pou w kapab bati biznis ou online fokis la se vere. Kòman pou w kapab vrèman vre rive nan pozisyon ou kontinye avèk biznis ou pou pete plafon. M ap ban w yon. Yon training sou kòman pou w kapab chanje lavi w antyèman. Vin kote m, rele m nan 305 846 96 46, 305 846 96 46. Lè sa w ap jwenn teknik, w ap jwenn estrateji, w ap jwenn metòd pou w kapab reyalize vrè siksè. Ankò, non m se Juan, mwen se ekspè nan maketing. Mwen ansenye Ayisyen kòman pou yo itilize entènèt la pou yo fè siksè. Vin kote m, m ap ba ou menm teknik yo, menm estrateji yo pou w kapab reyalize siksè. Kenbe la pa lage guys! Mèsi anpil!